Bonswa mes cheritur Koman nou ye? M espere nou anfom gras a Dye. M konnen ke m pa anfom paske gen yon fyèv kap ravaje an Ayiti. Jodi a ou ka remake ke m akonpanye avek yon bel aktè. M konnen ke nou mande m anpil, nou di ke nou wè twop aktris nan show a, nou di nou bezwen yon aktè. Ebyen nou pral pale w de Tissou, nou pral pale w de Jessé St-Julice. Bonswa Jessé, koman ou ye?

Ok Jessy, premye kesyon, prezante w pou fanatik yo kapab konnen ki moun Jessy ye lè l pa devan kamera.
Bon, ankò yon fwa mwen vle salye fanatik yo, mwen salye fanatik Ana Show, Ana Lanmou Posi Baton, mwen salye tout fanatik Metem Alèz k ap swiv mwen la tou, mwen salye tou tout fanatik Ti Sou. E non pa m se jan ke w di l la, Saint-Gilles JC. E si m ap fè yon brèf prezantasyon de mwen menm, m ka di ke m se yon jèn Senmakwa, m fini etid mwen depi 2017. M kwè ke m nan twazyèm ane fakilte jiridik, ke m konpoze pou m al antre nan katriyèm ane la, men malerezman rezilta yo poko sòti. M ka di an gwo se sa m ka di. Si konpayi an pa di m konnen kesyon yo, m ap poze. Kòm mwen gen kèk bagay ou pa di, ou nou pa di fanatik yo èske Jese gen mennaj, èske manman a papa w la. Fanatik yo ta renmen konnen Jese. Sa gen nan prezantasyon an tou. Ya! E bon ok, m ap viv avèk manman m, avèk papa m, bon dizon avèk fanmi m. Manman m, papa m, sè m, e m pa gen frè. M se fils unique e pou kesyon si je se gen mennaj m ka di kesyon sa li enpe konplike pou moman li enpe konplike. Misye se gon jan l reponn kesyon yo sa funny nèt. Lè w di li enpe konplike kisa fanatik yo pral pran la? Yon bagay ki konplike m kwè ke se fanatik yo manke konprann mo konplike a m kwè ke.

Yon ti jan parèt bizarre pou mwen, lò di kisa ki te pouse m. Antre nan sinema. Se kòm si sinema a te yon twou, m kanpe devan twou a epi yon bagay pouse m nan yon afè, non. Non, se yon fason pale. E wè, se sa ke m te eksplike. Kisa ki te fè w antre nan sinema? A vrè di, m pa reponn kesyon sa a pa kisa ki te fè m antre nan sinema epi se pa yon sikonstans, se pa yon pwoblèm ke m te genyen ki te koz m te di ke m antre nan sinema. M ap reponn kesyon an. Pito se ki kòmsi ki ki fason ke m te antre nan sinema? Kaz ki ki kòmsi ki sa k te ki sa k te fè bon bon ki ki fason k te fè m antre nan sinema? M kapab di antre m nan sinema se yon bagay ki ki se yon se yon long pakou se yon long pakou paske bon premyèman jan ke m di moun yo m te nan fakilte Gonayiv m te nan fakilte Gonayiv e m te staf Gonayiv tou avèdiyè Men m te, m te kòmsi, m te toujou kòmsi, m te kameraman. M te kameraman, m te toujou ap fè foto. Dèfwa m konn kite fakilte m antre Sen Mak, vin fè foto, vin fè kon, vin kòmsi vin fè kontra maryaj, tou sa. Men, akoz yon ekip, kòmsi m te ka di yon ekip ensidan ki te vin pwodui. Lò to li ka di peyi lòk yo. Peyi lòk, chak lè peyi lòk kite Gonayiv antre Senmak fè pil tan. Epi n te vin tonbe nan konfinman tou pou kowonaviris. Ki te vin koz ke m kite Gonayiv m antre Senmak. Epi tou, m te vin gen yon kòm si yon bagay trajik ki te pase nan fanmi m ki te se lanmò grann mwen. Lanmò grann mwen se lanmò manman Mayko.

Malgre m te konn pale sa avèk Mayko wi, mwen konnen m pa t staf Senmak, men ak sila tou Mayko rejwenn mwen apre antèman l, li di, O, m sonje ou te pale m de afè kamera sa vre, epa ou konn filme ou konn fè foto ou pa ban m pou m sa? E pandan l di sa, li di, Bon, kòm ou konn fè sa yo, mwen kwè ke bon, lè m a monte nan tounaj mete m alèz, m a monte avè w pou ba nou koutmen nan filme, konsa tou w ap plis abil tou. Se pandan sa, epi pandan n monte nan. Tounaj map filme map kounye a vin kòmsi familyarize m avè mesye yo kounye a nou vin kòmsi nou vin kòmsi alèz tankou se moun ki te leve ansanm e se konsa tou yon bon yon bon jou mwen t pran premye sèn map pran se nan feyton ki rele si m te konnen an epi gon sèn konstan bezwen fè epi konstan di ou ka jwe wi ti sou bon m potko gen non ti sou avrèdi li di ou ka jwe nègè nèg la konn rele m nègè. Epi se avèk Malice epi sèn nan pran epi apre sèn nan nèg yo wè ke m alèz m byen jwe epi nan lòt pwojè ki ta pral sòti ki se Biakmal nèg yo tou chwazi banm yon wòl se la m ka di se antre m sa nan sinema. Ok waw se a felisite se a felisite men konbyen tan ou gen nan sinema? Ee konbyen tan m gen nan sinema m ka di ke.

Nan lè m fèk ap antre nan Mete Valèz, premye jou premye jou ke m pral fè rankont avèk kèk nan aktè yo, paske premye tounaj m t ap patisipe avèk avèk Peterson Mayko, se te yon tounaj se avèk Landy, te gen kèk aktè kòm si Mete Valèz te la, lòt bò li t ale Saval, Ti Konstan, e bon nan lè m fèk vini an epi. Epi Mike Rene ki prezante m nèg yo l di bon sa se neve m bagay bon. Depi lè a tou m wè ke fanmi an kòmanse. E premye tounaj nan mwen patisipe avèk mete m alèz tou. Lè m rive anlè a bon gen kèk nèg m te kòmanse alèz avè yo lò pran leta a te m te pap se pa alèz. M te gentan rekonèt yo. Ou konèt yo deja. Enhen lò pran sikonstans savaje ke m di a. Lè m rive anlè a kounye a m nan pral fè rankont avèk James, Osele, Malice lòt nèg sa yo. M kapab di nan mwens ke nan mwens ke 2 semèn se kòm si m te ka di nou te gentan ansanm deja pou jan ke nou gentan alèz nou gentan byen. M kapab di akèy la te byen. Waw se a felisite e m kontan sa. Katriyèm kesyon JC kòm wè ou kolabore avèk Mayi and Souka kòman kòman kolaborasyon an ye? E m kapab di kolaborasyon an se yon kolaborasyon ki pafèt e m kapab di. E tout moun yo, bon, m pa wè, m pa wè kòman m te ka eksplike sa. Men se kòmsi m te ka di ou, se pa sèlman, se pa sèlman Maylie avèk Souca m kolabore. Sa vle di mete m alèz lan an swa, ya mete m alèz an swa se yon fanmi. Sa vle di Maylie avèk, Maylie and Souca, se kòmsi gen yon pwojè an kou la tou, menm si se ak Landy tou, m gen yon pwojè ke m ap choute pou yo la tou. Avèk di se kòm si son fanmi. Avèk di m kapab di tout kolaborasyon sa yo se toujou menm mete m alèz la se toujou menm fanmi an. Ok.
Ok Jis eske sa rive ou pou ou konn aji mal avèk yon fanatik lè lap ekri? Fanatik? Non m pa. Deja m son moun kòm si de nati yo ki kòm si ki janti. Bon gen fanatik ki konn fè m ki konn fè m konpliman sa tou. Lè yo ekri m fason m pale avèk yo kòmsi mwen m pa m pa mete m nan kad kòmsi lè yon moun ekri m ke m se star e li menm li se yon fanatik non moun nan ekri m e m reponn li nòmalman paske bon m pa t janm gen sa nan mwen menm e m pa m pa m pa kwè m ap janm gen l tou.

Nan Ana Show gen 2 pati. Gen yon pati ki rele Kesyon san pa t atann. Gen yon pati ke w ap rele ak w ap bay envite a pou prezante. Ebyen n ap tounen avèk Kesyon san pa t atann. M panse ke JC, pa w ap bwa misye ap fè kè w sote paske tout kesyon ke m pral poze w la se kesyon ki fasil yo.

E gen jesi la gen ti sousou la tou. E gen kesyon wap poze men otomatikman map tou konvèti m an ti sousou a depi m sou depi m sou wap wè se twò twò twò twò pote atansyon avè repons yo. Ok Jesi, ki aktè e ki aktris prefere w nan Mete m alèz? Aktè e aktris prefere m nan Mete m alèz? E nan mete m alèz, m kapab di nou se yon gwoup, malgre anpil fanatik konn toujou ap di l, e mwen menm tou m fè remak la tou. Nan mete m alèz nou se yon gwoup kòmsi ki chaje, ki boure avèk talan. Kit bò kote medam yo, kit bò kote gason yo, ki boure avèk talan. Sa vle di m pa pral, m pa ap di ke m gen yon prefere. Nan chak wòl m ka di kèt m renmen jan entèl jwe, nan jan entèl jwe. Sa vle di m pa gon aktè pou peta tout aktè metem alèz yo se dè bon moun. Ok.
Kesyon sa pa la tann Jesse. Si ta gen yon aktè oubyen si ta gen yon aktris pou ta fè viw nan metem alèz kiyès li tap ye? Kiyès ou tap chwazi?
Ohh sim ta gen yon aktris pou ta fè vim.

Si ou ta gen posiblite ou ta fè sa. A vrè di kòmsi pa sèlman bò kote talan jan ke m te di talè a. Tout kòmsi tout medam nan twoup yo m ka di se dè chedèv. Non m pa di m pa fè gmare tout nèt. A vrè di si m ta kanpe la m ta di ke. Ke m pa gen yon fanm nan gwoup la ke m wè m renmen, ke m te ka fè vi m avè l. Se pi gwo manti m te ka bay. Men avwèdi, m pa janm wè w sou aspè sa. M pa janm wè w avèk zye sa. Se sa k fè kesyon sa a, se yon kesyon m ta sipoze al dòmi e pou m reflechi sou li pou m ta reponn ou. O! Tèt chaje! Jis se gon jan l reponn mwen kesyon. Fanatik, nou dakò a repons la? Non!
Se kesyon repons. Sa vle di se selon, se kesyon sa a m ka di se selon mwen menm, m reponn li.

Bon, m gen plizyè zanmi m ke m fwote, yo souvan di je se renmen fanm ki difisil. Poukisa? Paske yo souvan wè jan de fanm ke m ap di m renmen yo, se de moun kòmsi ki difisil, ki bagay. Men sa se selon, selon zanmi m yo. Men fanatik yo ta renmen konnen. Men selon mwen menm, kòmsi jan de fi ke m renmen, m renmen kòmsi jan de fi ki trèzouvèt. Kòmsi lè m di trèzouvèt, kòmsi m te kapab di. Ke nan, ke m pa bezwen al chèche nan anpil fi pou m jwenn tout sa m bezwen. Sa vle di jan de fi ke m renmen kòm si jan de fi premyèman ki trè romantik. Kòm si m te ka di nan, nan ekspresyon, nan langaj kreyòl la, jan de fi kòm si ki trè, ki, ki jènjan. Sa vle di m renmen lè, lè fi ap fè, kòm si ap fè de bagay ke m te ka di ekstraòdinè. E nan sans ke m di ke m pa pral, m pa oblije al chèche nan plizyè fi, sa vle di ke m ta renmen ke, m renmen jan de fi ke. M kapab di ke moun nan alèz avè m. Lè m lè m pral yon kote m bezwen yon fi serye se fi sa. M pral yon kote tou kòm si m bezwen yon yon yon deranje tou se fi sa. Sa vle di m pa oblije gen plizyè fi alafwa pou m jwenn tout sa. Sa vle di se jan de fanm sa yo ke m renmen. Ok. Ki fwi prefere JC? E fwi prefere m, m manje anpil fwi wi. Ki fwi m kapab di ki fwi prefere m la?

M leve avèk manman m epi 4 sè m. Paske m pa gen frè, e papa m tou pa t souvan stab Senmak. Sa vle di m kapab di se fi k fè tout bagay pou mwen. M leve nan mitan fi, sa vin koz m gen yon respè, m gen yon respè kòmsi m kapab di elve pou fi. Sa vle di m poko janm, m pa imajine m nan pozisyon sa. M poko fè l e m pa kwè ke m ap janm fè l tou.

Non m ta anvi reponn li vre men m pa m pa m pa konn kòman pale paske jan de jan de aktivite sa yo kal sitou sitou pou gason lè yon gason kòmsi li ap ap bay jemisman m wè kwè ke sa se yon plezi ki ki elve li e moun nan pa p rann kont vrèman vre se sa gen dwa se avèk yonn nan patenè ke m konn

Deja. Chak kesyon m poze li yo se. Non, fò sonje m te di l, se pati sa rele kesyon pa latann. Wi. Jamè, jamè.
Ou santi ke ou jan ou fè l la ou pa t atann vre. A vrè di, m pa ko fè l e m pa kwè m ap fè l tou. Kòm tou gon seri de bagay, gon seri de sitiyasyon ki dwa twouve w nan lavi. Men sa, m pa kwè ke m ap fè l. Paske a vrè di, se yon bagay ke, m souvan di sa. M souvan di sa, gen moun ki va di, non, se paske m feminis. Non, m pa feminis. Men, kòmsi pa fi a, m wè l, m plis wè l yon ti jan. Men pa gason komsi m wè sa se absidite total sa vle di telman telman m paka wè bagay sa je m sonje yon lè m nan yon gwoup komsi whatsapp epi yo fè yon video epi gade sou telefon mwen depi video lage sou whatsapp li tou telechaje komsi pou kol epi m nèke klike sou video a lè m al sot epi sa m wè m wè 2 gason kap fè masisi. Malgre m kouri retounen men gad m fè tout rès jounen an m pa alèz. M gon tèt fè mal kòmsi m pa alèz. Jan de bagay sa m pa m pa dijere l ditou. Kesyon sa w pa t atann, ki mak ki mak boksè w mete? Ki mak boksè pandan m ap fè show a la oubyen? Non, ki mak boksè w mete? Kòmsi nan sans sa w m se yon moun m pa bay tèt mwen limit. M pa pral di ke m mete tèl mak boksè tèl. No. Tout sa k vini. Pa di tout sa k vini, tout sa, tout sa, tout sa kòmsi, tout sa kòmsi m renmen m achte m mete l, m pa gon mak boksè w di e sa m mete egzat. O mon Dye!
Èske Jese kriye nan lanmou deja?
Kriye nan lanmou? Ee, ou kwè m te kriye? Bon, m pa t kriye men m kapab di ee m te viv yon eksperyans deja ki te ka fè m kriye men m pa t kriye. Men kòmsi m gen yon bagay lakay mwen mizik se pasyon m. Sa vle di nenpòt nenpòt sitiyasyon, nenpòt sa m bon ou imajine menm lè m grangoude m ap tande mizik sa yon ti jan pase pou yon ti tan. Men nan moman an m te sèlman mete mizik mwen nan kas mwen nan zòrèy mwen avèk yon volim ki monte epi m ap chante tou m ap degaje m pa t kriye. M boo sa vle di m boo kriye nan lanmou. Ok kòm JC di mizik se pasyon l. Ki mizik prefere w nan moman an? Mizik prefere m nan moman an? Lè m di w mizik se pasyon m, se mizik an swa. M pa gen yon mizik prefere. M pa gen yon mizik prefere. Men m konn tande yo di Jesi renmen Wendyy. Ya, Wendyy se atis m renmen anpil. Non, nouvèl jenerasyon an, mwen prèske renmen nouvèl jenerasyon an anpil tou. M renmen Wendyy, m renmen Mechans-T, m renmen Toby. M renmen komsi a m renmen anpil atis m renmen m renmen Ray Raymond m renmen anpil atis a vle di se nouvèl jenerasyon an answa m renmen aprè pou pou kesyon mizik prefere a m pa gen yon mizik prefere m ta kapab di mizik la mache avèk sikonstans la gen dwa rive yon lè m santi se konpa m ka tande aprè sou sou telefòn mwen aprè m gen tout playlist yo nèt m gen playlist konpa m gen playlist rap m gen tout playlist nèt. Konsa tou gen de lè m konn rete se chansonèt sèlman m santi m ta tande. Mwen bay Rod Wall Rod mwen bay Rod Wall biza kòmsi pou gason pa wè m tèlman gen chansonèt sou telefòn mwen. Nan prive m gen plizyè zanmi m ki renmen tande chansonèt. Ah bon. Sa vle di sa depi sa mache avèk se kòmsi imè m moman pou m konnen ki jan de mizik pou m tande. Ok.
Ki pi bon eksperyans ou fè ou fè nan vi w e l make vi w anpil anpil?

Gad CD se depi lèm te piti Depi lèm te piti m pa ap di sa m tou m konsiderel kòm premye lanmou m tou lè sa m te nan katriyèm ane fondamantal sa vle di lè sa m fèk antre nan katriyèm ane epi gon demwazèl ki te apèn vin lekòl la ki te soti pòtoprens. Mwen fok nèg timoun lekol ba ay nèg soudèt. Non mwen pa jèn jan cheri. A vre di sa telman make m chak lè m panse avèl m ri. Men fanm nan vreman fanm nan nan katriyèm ane lekol la te rive jiska nevyèm nèg tout nan nevyèm ap koze ak fanm nan. M te ka di se yon nan bon pou mwen bon se pa paske m te renmen avèl pou mwen menm m te ka di se te pi bèl fanm lekol la te genyen. E sak fè sak fè eksperyans sa make vim premye lè fanm nan pral ekrim pou yon ti lèt ban mwen paske se fanm nan ki te koze avèm anvan el fè yon ti lèt ban mwen epi fanm nan te pò o prens bagay sa yo bon pil fransè tonbe epi mwen menm sam fè m rive lakay mwen m ouvè lèt la m rele yon sèm m moutrel lèt la m di a m tèl ti fanm ki vle ban mwen fòn fon repons. E mwa selman nou mete nou chita ansanm nou ekri yon ti chante Nou ekri yon ti chante nou pou album nan. Fò n chante. Ki yon chante a? Ba 1, 2, 3 nou ziwon oh yon chante konsa 4, 5, 6 ke yon chante konsa Nou ekri epi anplwaye m se a fèm met nan valiz mwen epi nan demen pou lekòl la m wè jan m fyè a e m vin a repons mwen epi m bay fanm nan Fanm nan ekri m yon dezyèm lèt ankò M pouse nan dezyèm m chante jis sou twazyèm lèt la m sonje. Epi ou t on chantè la. M chante. Non lè sa se pa mwen menm prèske ki t ap ekri. Se yon grand sè m ki t ap ekri pou mwen. Jis sou twazyèm lèt la m sonje m t fè yon repons men lè w pran repons twazyèm lèt la avèk repons pil lòt lèt dèyè yo si w konpare yo pap gen 5 mo k chanje paske se prèske menm bagay yo ojoudyi se pou mwen Ayiti m ka di se eksperyans sa k make vi m m ka di plis paske m gen plizyè lòt eksperyans ki make vi m tou. Se expérience sa k make vim plis nan nanm. M panse se yon bèl eksperyans ke JC pataje avèk nou e m renmen eksperyans lan e m felisite w tou. Ok, kesyon sa w pa t atann JC, èske w fè krèy? Ah kesyon sa w pa t atann yo long. Èske w fè krèy? Èske m fè krèy? Non m poko fè l.

Pou jous kounye a, m pa twò kwè nan, m pa twò kwè nan pri. M plis kwè nan kòmsi nan kalite. A vre di, m pa gen pwoblèm la m ka rive dèyè legliz, m jwenn yon grenn chemiz ki pou 500 goud oubyen pou 50 dola menm, men depi l bèl, m gon jan m fè men l kòmsi pou l bon pou m, pou l nan stil mwen, m alèz. Sa vle di, bon, m pa pral di menm kantite bagay, sa vle di jis.

Pou mwen menm m kapab di, mwen m pa, m pa wè, m pa kòm si m mache nan lojik tout moun nou toujou ap di timoun 2010, timoun 2004. No. M pa, m pa mache nan lojik sa mwen menm. Sa vle di mwen menm, m wè tout kòm si se, se jis yon epòk. Se jis yon epòk. Menm jan tou moun, yon moun ki fèt 1999, yon moun ki fèt 2000. Pa twò gen diferans men pou kisa pou kòmsi pou kòmsi gentan gen tout pawòl sa yo bagay mwen sèlman sèl konsèy map pote pou timoun 2000 malgre mwen menm kòmsi nan nan kòmsi laj kem ye a la.
M pa konn si m chita yon timoun 2000 la tou. Non m pa timoun 2000 men kòmsi m fèt 1997 m ap wè nan la nan kòmsi nan peryòd kem fè a nan peryòd kem fèt la lap plis fasil Ou ke komsi m gen relasyon avek timoun David jan ou vin ap di a. A vrai dire, apre plizyè mennaj ke m pase, se komsi m rale David yo fèt. Wap wè ke m ka di mennaj ke m genyen aktyèlman la, ke m di ke ki yon ti jan konplike a, Ou kwè se devine li fè. Nou tande fanatik yo.
Non, sa vle di lè m te di ke son bagay ki konplike a, sa vle di mwen menm m pa m pa renmen lojik ke kòm konsèp ke yo toujou ap di timoun 2000 se si timoun 2000 se konsa. Mwen menm konsèy map pote pou pou tout timoun 2000, se ta di ke pou yo pa kite kòm si kouran sosyete a kòm si mennen yo. Kesyon ap di timoun 2000 pi pitis, timoun 2000 pi pi pi dat, pi sesi pi selo boo, no, pa kite kòmsi sa yap di, paske gen yon seri de bagay yap di, dèfwa timoun nan gen dwa fèt nan kòmsi nan ane 2000 nan ane 2000 yo wi, lefètke yo di timoun 2000 pi pi sesi, Sa li kite sa travèse l, li kite sa enfliyanse l pou l al fòse fè l vre Brad non. Mwen konsèy m ap pote pou yo pou yo pa kite sa kòmsi sa sa sosyete a ap di enfliyanse yo e pou yo kòmsi pran chimen lekòl pou yo aprann yon bagay e m pa ap di pou yo pou yo bati demen yo. Waww nan se jis e byen reponn. Paske sitou m ka di aktè prensipal, aktè nimewo 1 kesyon bay timoun 2000 sa yo. Mwen kwè se se Tony mix. Wi paske se li menm ki. Yes se. Wi se se nòmal paske wap wè menm li menm Tony mix kap di timoun 2000 plis sesi timoun 2000 plis se lòtbò. Wap wè li menm li ap fè vi li ap konstwi vil menm pitit li kel genyen. Mwen kwè se nan peryòd nan moman 2000 yo kel fèt. Wap wè pitit li li bay pitit li oryantasyon metel lekòl metel nan gwo peyi fon seri bagay. Ayiti pa al pa al gade sou Tony mix kap di timoun 2000 plis sesi pou wap fèl vre no. Ayiti li menm.

M kapab di jalouzi an swa se yon se yon se yon santiman ki ki kòmsi ki lakay chak moun. Se yon emosyon kòmsi m te kapab di ki lakay chak moun nèt. Men chak moun pa kontwole l nan menm nivo. Mwen menm m kapab di fason ke m ap reyaji, mwen menm toujou fè, malgre malgre gen yon moun ki toujou ap di dèfwa lè yon nèg jalou pou yon fi se paske l renmen l, se paske l, bon mwen menm m pa wè l nan, m pa wè l nan, nan, nan, m pa wè l nan pwen sa, m plis wè mwen menm lè yon moun, lè yon moun renmen yon moun l ap plis fè l konfyans. Sa vle di mwen menm. M pa di ke m pa jalou paske pa gen moun ki pa jalou. Pou ti byen yo.
Yeah pou ti byen yo. Pa sèlman pou ti byen sèlman. Konprann jalouzi a se yon mo ki global. Paske ou gen dwa gen yon bagay la epi yon lòt moun jalou de ou. Sa vle di jalouzi a pa sèlman nan sou kòmsi ou wè se 2 moun ki renmen ki jalou non. Sa vle di jalouzi mwen menm sitou pou jalouzi kòmsi. Fi avèk gason m kontwole l. Lè m avèk yon moun m plis kòmsi fè moun nan konfyans, m fè moun nan kredi. Babal ki te fè fè kòmsi de vye jalouzi sòt jan moun yo souvan di l la. Sa vle di nan pwen sa a m kapab di, m pa di m pa jalou men m kontwole jalouzi m. Sa vin konn rive dèfwa m konn avèk yon moun tèlman ke m pa fè jalouzi pou li m toujou kòmsi gen yon fason ke m ye. Moun nan konn ap poze tèt li kesyon èske m renmen l pou tout bon e pou ta manti. E poutan dèfwa m konn damou moun nan men.

Li pa yon kesyon de lanmou, de kesyon pi renmen fèm. A ve di, tout moun ap toujou di ou plis renmen fèm sa kapòt, paske li pi dous, gen plis sansasyon. Men, kòm si son bagay ki, lò kòm si ti jèn, son bagay ki, ki, ki, ki nòmal. Sitou ap viv nan yon peyi ki di, sitiyasyon peyi yo trè di. Kòm si, san kapòt la gen yon ekip kòm si, se vre. Avantaj li nan tout bagay gen avantaj gen enkonvenyan avantaj li se ke li pi dous vreman vre men enkonvenyan ou plis tande fanatik eske li pi dous vre
non ou ka poze dènye kesyon an tou eske non ou pa konnen se pou ou liye ooh ok ya sa vle di lè ou pran avantaj la. Li pi dous, men ou vin yon anpil tou. Gen gwosès premature, sa vle di ke pandan ke nou nan, jan ke m di a sitiyasyon peyi a difisil, sa vle di ke pandan m ti jèn nan la, m ap fè efò pou m okipe tèt mwen, paske tèt mwen se yon pitit, paske se vre m nan, m gen manman, m gen papa ki fè tout bagay pou mwen, ki ban m manje, ki ban m bay, men nan laj m rive a mwen menm, m wè ke li nesesè. Pou gen yon seri de bagay pou m pa kòmsi, pou m pa kòmsi, pou m pa kòmsi, kòman m te ka di sa, pou m pa kòmsi depan de paran m de, pa egzanp pou m met ti rad mwen sou mwen, paske granmoun nan si l te achte de twa mayo pou ou, se tout tan kòmsi ou gen dwa wè yon nouvo mayo ki soti la ke w renmen, ou pa ka al mande l kòb fwa, la a m fè efò pou sa, pou m met ti rad mwen sou mwen, m gen dwa gen yon bagay m bezwen, m gen moto pou m met ti gaz mwen ladan l, sa ou m fè efò pou m okipe tèt mwen. Men, lè m al fè sèks an kapòt epi pi bon pitit tonbe, sitou mwen menm m toujou di sa, m pa prive nan yon nivo kòmsi pou m wè pou yon fi ansent mwen m pral fè jete l. Se sa k fè m pran prekosyon. Ay di l, gen gwosès prematire, gen maladi tou. Gen maladi paske tout tan w wè l dous, li dous, li dous. Depi w malad. Ou pap jwenn dousè sa ankò paske menm moun ki te menm moun ki te aksepte fèl avèw se kapòt la depi konnen ou malad li pap bon li pap fèl avèw menm menm sa vle di tout sa yo tou avèk anpil lòt anpil lòt kòmsi enkonvenyan ankò se sak fè la m di se pa yon kesyon de renmen mwen la m chwazi a kapòt la mwen menm. Pou tout rezon tout bon ou la e anplis tou ou di lòt kesyon kòman li te di ankò èske èske moun fèl nan lari? Èske ou konn fè sèks nan lari? E ya e sak fè talè a m te di w nan jan de fi ke m renmen yo m te di w ke m renmen fi kòmsi ki trè ouvèt m renmen fi ki trè ouvèt a vre di m pa renmen kòmsi fi ki twò zuzu ki twò dis ki twò dat men lè zuzu a lè lè zuzu a rive tou fòk jwenn li. Sa vle di mwen menm.
Pa vire tou vye ak kesyon. Menm jan, pa vire, menm jan, menm jan, menm jan. Menm jan Jimmy Danger di l la, nenpòt ti fè nwa baton. Nenpòt ti fè nwa baton. Sa vle di mwen m son moun, m pa, m pa wè de andwa. Sa vle di gen de fi ki toujou di, mwen menm, m pa nan sesi, m pa nan se lòt bò, bagay se sèlman. Non. Sa vle di m plis wè ke mwen menm ak mennaj mwen, anvi a manifeste. Nan lari, baton, paske. M sonje ke mwen sou eske map viv avèl, m sonje ke m te gen yon mennaj, pandan m ale nan yon bar avèl epi anvi a manifeste, gad di nan douch bar a, baton. Ayiti se jan de fi sa ou mwen men.
Tèt chaje! Ya, se jan de fi sa ou mwen men. M renmen jan JC reponn kesyon paske li vrèman eksplisit. M pral poze 4 kesyon pou m fini. Premye kesyon an, eske ou riske pou lajan deja? Eske m riske pou lajan an? Eee M kapab di lavi an swa, lavi an swa se yon risk. E gen seri de bagay ou fè, pou seri de bagay ou fè tou, se pou lajan ou fè yo. M kapab di wi, m riske pou lajan. Men, kòmsi m pa fè, m pa fè, m pa kòmsi se yon moun ki prè pou fè nenpòt vye bagay pou lajan. Lè w pran egzanp, travay ou answa, lè ou kite lakay ou, ou menm ki kòmsi kite lakay ou vin fè cho sa la, malgre kòmsi ou pa wè aspè ekonomik la avan tou, men kanmenm l ap gen ti bagay ke l rapòte w. Men ou kite lakay ou, pran taksi, ou moute taksi, sa se yon risk li ye. Se pou lajan ke w fè l. Malgre ou pa fè l pou lajan egzak, men lajan antre ladan l. Mwen menm kòmsi ki kameramann, dèfwa kòmsi m konn gen kontra pou m al fè Ou mal filme maryaj fè foto jus andeyo komsi devan moun senmak mgen kontra gonayiv mwen konn gonayiv mgen kontra senmak demak komsi map fè ale moute konsa sa yo se risk yo ye e se pou lajan yo ye mwen kapab di wi mwen riske pou lajan. Dezyèm kesyon eske ou ka konjige vèb avoir a lenpèfè de lendikatif? Eske m ka konjige vèb avoir.

Ayiti nan moman sa yo bon m kapab di le peyi pa mal tout moun nèt konnen l tout moun nèt wè sa menm moun k ap viv ladan l wè sa e m kapab di sa ki plis mal nan ka Ayiti a se paske nou vin gen yon inyorans total sa vle di tout moun k ap viv nan peyi a inyore sitiyasyon peyi a w ap wè lontan. Yon bagay konn pa mache nou tande soulèvman an jeneral pèp leve epi sou lendè a manifestasyon fèt men kounye a nenpòt bagay ki rive nan peyi a menm kit li pap mache ou wè nou vin gon rezinyasyon m kapab di rezinyasyon sa kòmsi legliz m te ka di tap preche lontan m gen enpresyon li kòmanse rive se kòmsi m te ka di moun yo ap viv nan peyi a yo reziye yo gaz moute moun nan reziye l li di bon gaz la moute chofè taksi a di ti pèp la ki pral peye sa sa vle di yo pa gen anyen ki fèt. E tandis ke kote, e tandis ke moun nan pa mèt, pa, pa, pa fè analiz li wè ke gaz la m ta ka di se yon, se yon, se yon, se yon kòm si eleman m te ka di, kòm si m te ka di se yon eleman ki trans, transvèsal. A di gaz la se vre ke, se vre ke, se vre ke w ap met, w ap, kòm si w ap wè ou gen dwa nan douch ou ap benyen, sa pa gen rapò avèk gaz. E tandis ke gaz la antre ladan savon ke w ap benyen an, dlo ke w ap benyen an. Moun kap vann savon an li menm se moto l pran pou l al vann ou lè konsa si l peye tan kòb moto l ap oblije moute savon an avè di son bagay konsa avè di tout tan ke nan fason ke m wè ayiti m wè ayiti son peyi ki prale de mal an pire paske pa gen ou wè pa gen pa gen kòmsi yon moun kap panse pa gen de moun kòmsi ki vle pran desizyon pou sa chanje vre nenpòt desizyon ou pran ou wè Nou reziye nou, nou adapte nou avè l. E sa ap vin koz n ap rive yon lè m kapab di ke viv an Ayiti, viv an Ayiti m kapab di son, li gen tan konsa men l ap vin pi mal, se pral yon konba, se pral yon lit l ap ye. Sa vle di si pa gen de desizyon ki pran pou chanje sitiyasyon an bon, ap rive yon lè.
Ok dènye kesyon pou n fini ki konsèy ou ka bay avèk yon moun ki ta anvi vin yon star e si ta gen posiblite pou ou kolabore avèk yon aktè oubyen yon aktris nan kapital la kiyès ou tap chwazi? Ki konsèy m ka bay yon moun ki vle vin yon star? Pwoblèm m gen avèk kesyon sa se paske jan ke m te di nan kòmansman tou a mwen menm m pa konsidere tèt mwen kòm yon star. M pa kòmsi nan sans kòmsi se vre kòmsi m se yon aktè kòmsi paske sta sta an swa kòmsi bon m pa konn si e si e nan sans si e oryantasyon m bay mo sta la m pa konn si e paske si se sa k wè ou si se sa k fè m wè l konsa m wè l paske souvan gen moun kòmsi ki va m di mwen se sta ke yo ye yo pa di se pa de kòmsi m ka di moun nan mete l siperyè avè lòt moun se sa k fè l wè l s on sta mwen se nan sans sa se nan sans sa m di w m pa konsidere tèt mwen kòm yon sta. Si m ta di ki konsèy m te ka ba yon moun ki ta renmen vini yon aktè kòmsi m kapab di bon konsèy m te ka ba yon moun ki kapab vini yon aktè ki konsèy li te ka ye ki konsèy li te ka ye paske Li pa sèlman yon aktè yon chantè yon mizisyen m kapab di se se travay avan tou se travay avan tou paske tout bagay nèt se tout tout baz tout bagay la se travay. Paske mwen menm ki kòmsi ki vin aktè a la, se vre jan m te jan m sot eksplike kòmsi pakou a, men premye premye ti sèn yo te ban m pran an, si m pa t kòmsi jwe l byen, si nèg yo pa t wè ke m te gen yon talan lakay mwen, m kapab di kounye a, yo pa t ap kòmsi fè m kredi, kòmsi y ap fè pwojè pou yo ap ban m wòl kòmsi prensipal ladan l. Sa vle di se travay avan tou, moun ki kòmsi si se chantè ou ye. Se chante w ta renmen vin ye, travay vokal ou, toujou fè repetisyon, toujou kòmsi bagay, ou ta renmen vin aktè tou, toujou kòmsi y ap eseye act. Pa wè mwen menm, plis sa k fè m alèz ke m abil, malgre ke yo wè m di w m pral gen 1 an nan sinema, men w ap wè lè m ap kòmsi jwe, se kòmsi jan fason ke m alèz, kòmsi yon moun ki te kòmsi ap. Ki te kòmnse nan sinema lontan. Men sa tout sa kouz sa se paske lè m te legliz ke m te ye, m te nan lajenès, m te prezidan lajenès, tout aktivite m te konn ap fè aktivite kiltirèl lè n ap fè pyesèt, dèfwa m konn ekri pyesèt, konn ap jwe tout sa ou vin ban m abilite a. Sa vle di se travay avan tou, se travay avan tou. E mwen kwè ke avèk travay wap atenn objektif ou. Se konsèy sa m kapab bay yon moun ki ta konn fè sa. Ki aktè, aktris tap kolabore nan kapital la? Aktè avèk aktris ke m tap kolabore nan kapital la? Eee, m kapab di depi, depi moun nan nan domèn mwen, depi moun nan nan domèn mwen, m pa pral chwazi yon moun, yon moun egzak, m pa pral chwazi yon moun egzak ke m pral, m ta pral kolabore avèk sa, paske depi moun nan nan, nan domèn mwen epi. M kapab di lavi ta vin mete nou kòmsi nan yon pozisyon kote nou pral travay ansanm e m ap kolabore avèk moun nan. Ok. Si ta gen yon moun ou t ap remèsye pou moun ou ye jodi a, kiyès li t ap ye? Lè w pale de moun mwen ye jodi a, èske se si w reponn kòmsi, èske se Tisou oubyen se Jesi St. James? Tisou.

Eeeeee 3 moun ki chè pou mwen Premye a, mwen m pran 3 kategori, mwen pran pa kategori moun yo. Premye kategori a se fanmi m, kòmsi yo manman m, papa m, kouzen, kouzin, kòmsi fanmi m an laj, m salye yo. Dezyèm kategori moun nan se fanatik mwen yo, m salye yo tou. E twazyèm kategori moun ke m ap salye ki chè pou mwen tou se zanmi m yo, zanmi m, mennaj mwen, kòmsi. Tout moun kòmsi ki kontribye nan bonè m. Sa yo se 3 kategori moun sa yo m salye.
Pou m fini m ap remèsye w paske lè m te fè w envitasyon ou pa t rejte m ou te dakò. Sa vrèman fè m plezi. E m ap di avèk fanatik ki pase sou chanèl la pou premye fwa ou menm ki poko abòne like kòmante pou kapab jwenn tout sa ki gen pou vini sou chanèl la. Siw ta gen yon dènye mo wap di avèk fanatik ou yo kisa li tap ye ti sou?
Avanm di dènye mo avèk fanatik yo map remèsye w tou paske ke ou te ou te fè chwa de renmenm kòmsi ou te vin pase nan show a e bon dènye mo map di avèk fanatik yo e map di yo mèsi anpil paske paske yo fèm yo fèm santi ke sa map fè a Sa map fè a rive sou yo, yo renmen travay la paske atravè rezo yo, sou Facebook, sou Messenger, yo souvan ap ekri m di yo renmen travay la e map di yo pou yo kontinye sipòte travay la e nap travay pou yo, nap travay pou n fè kè kontan, nap travay pou n mete lajwa sou kè nou. Tchao! Ok.